Hello hello hello fanatik nini kologèt yo kòman nou ye Ebyen eh se nini mond nan nini nasyon an ki antre andan lakay ou avèk yon ti video pou nou ti video sa se yon love ok m pral bay tout fanatik nini kologèt en kalezo kologèt love la e e yon fason ke mwen menm poko janm fèl. Nou bral sezi. Rete la tande. Selman, si ou avanse video a, si ou te komante nan prank sa a, ke m te fè sou kalezo nan video kol la, ou pa tande nan ou. Paske m bral site nan tout moun ki te fè komante, e m ap repon tout moun nan video. Non sèlman m te bay tout moun like, kounye a son lòt bagay m pral fè, m ap poste sou chanèl Kalezo a, yon fason pou tout moun mwen yo kapab wè l sou chanèl pa Kalezo a, e pou tout moun Kalezo yo kapab wè l lakay Kalezo. Ok! Premye kòmantè, premye kòmantè mwen genyen, se... Mbral li pou nou. Premye kòmantè se Roselor Vital ki fè kòmantè sa. Li di waw, Nini mwen renmen w twòp. Ou kreye fason pou fè fanatik ou yo plezi boo.

Kote moun Bondye fè gras yo kijan nou ye gras Bondye kontinye kouvri nou rete lakay Bondye tande amèn y amèn wi li di wap touye wap touye gason an wi Nini e keep up the good work. Map pale anglè la wi. Merci Willy chérie. Jonise Pierre Louis di, eske gen yon moun ki renmen Nini menm jan avèm Jezi papa? Eske gen yon moun ki renmen Nini menm jan avèk Jonise Pierre Pierre Louis? Fèm konnen nan kòmantè si gen yon moun ki renmen Nini menm jan avèl. Merci Jonise. Aktris, aktris, emm... Koman? Barbara e li mande pou nou edel grandi chanèl li. Si nou wèl anba yon kòmantè, abone avèl. Fabiola Pierre, ti prank lan bèl. Lage san kanpe. E nou k mandem lage san kanpe, map lage san kanpe wi sèlman. Sèlman, nou mande m san kanpe? Nou mande m pou m lage san kanpe? Pa gen pwoblèm. E, kote m te? Andremèn Dorvil. Waw, felisitasyon ma cheri. Merci baby. Milien Dieumen. Mwen te sonje w wi Nini. Love you Nini. I love you too baby. Alfred Wou.

Pierre Michelson Ke Bondye kouvri w Nini e pwoteje w ak tout fanmi w. Merci chouchou. Rosemilia Boisseron Nini cheri kijan ou ye? Mwen anfòm, mwen la, mwen vivan nap met plezi. Bon bagay yo. E ou menm koman w ye cheri? Altagracia Domingue Nini m ap fè w kite Dofmy an repo pou mwen tande Men Dofmy an jalou papa I love you bebe m yo I love you too baby Sinon m ap netwaye gòj mwen m gon rès grip ki poko fin ale ok Darline Julien Felisitasyon Nini Merci Emilta Ou bat kòw twòp. Dofmy tap mete sekrè yo deyò. Prank lan move. Team Nini Kologèt. Team Nini Kologèt san kanpe baby. Gen yon Lele Beats officiel. M wè li kite yon jounal banm yon ti ju. Kòm fè sèks enpòtan nan yon relasyon, ebyen aswè a, aswè a Lele pral di ou bagay lè wap fè sèks, e, bon map oblije li l kòm se kòmantè map li, sorry wi guys. Dezole, dezole. Mwen ta sipoze fè tout sa nan video a men nou konnen. Fòk mwen te fè sa pou nou men gòj nan tou. Jan li a fòk mwen ka de li bagay li pou mwen ka pale. E lè w ap fè sèks. Peni ou dwe gen rapò ak lespri ou. Moman ide ou di ou fè a, ok, mouvman ide ou di ou fè a, se fè l. Ou dwe tande byen bri fi a ap fè, ap fè a. E toujou mande l kòman l santi l. Si l dous pou li, l ap di ou sa. Konnen mouvman yo ak pozisyon yo bon. Lè w ap fè sèks. wè fi a san pozisyon ak kòl la ouvè janm li la ouvè pyel metel nan mi se janw fèl la ki rann li konsa se janw fèl la ki rann penetrasyon an bon hee lele ou serye hihihii. Ant janm fi a, li kontwole pwofondè penetrasyon an. Fi a konnen tout kòman pou l fè pandan peni an nan vajen li k ap rann li alèz. Gen peni ki long, fòk li metrize pou l pa fè twò gwo mouvman ak nenpòt pòz. Mesye yo, Lele ap pale avè nou medam. Li li ap pale avè nou ok. Se pa mwen ki ekri l, se yon fanatik kòm se kòmantè m ap li, m oblije li l pou nou. Gen fanm se fòm vajen an ki gwo. Fòk fi a alèz pandan l ap fè sèks. Pa fòse l pran yon pozisyon li pa ka fè. Fi a ka rive nan yon moman li di w ale pi rapid. Se paske l santi l prèske vini. Men, anvan sa a, se jwe peni yo sou klitoris fi a, toumante senti ou yon fason ki pou fè fi a byen. Voup voup la gen plas li tou, men pa fè li sèlman vire senti yo. Mezanmi Lele ap montre moun yo fè bagay nan la République Dominicaine. Gen fanm depi ou fè sèks rapid li pap vini vit. E vre? Menm jan genyen se rapid pou fèl genyen se gwo pwent kap fèl vini ak anpil tap bò dèyèl konsa tou fòk wap gouye tou dousman. Epi w ap souse tete l oubyen woule tete l oswa karese klitoris la ak dwèt. Tout fanm pa vini menm jan. Mwen oblije desann vwa m paske mezanmi m konnen gen anpil nan nou, bon s on edikasyon seksyèl li ye kanmenm m konnen nou pral di o sa Lele ap di la nou tout fè bagay sèl timoun yo k pa ladan l. Eeeeh wi menm jan se sak fè li bon pou chache konnen kò moun lan byen ou ka fè tout yon jounen ap fè sèks avèk yon fi epi li pa janm satisfè. Konsa tout fason koupe fanm lan lèl fèl toujou anvi yo siw pa bò kote li tout bagay sa yo nèg la dwe konnen avan li rankontre ak yon fi dyalòg avan sèks enpòtan se pa fè moun lan pè sal pral fè a non se metel alèz poul pa strese nan sèks la depi wap fè bagay avèk strès gen feeling ki pap travèse vre. Olye pou fi a di w ou sovaj oubyen ou twò dousman, pito konnen davans tout sa l renmen lè l ap fè sèks. Mesye sispann konsidere tèt nou kòm majisyen kòmkwa nou konn kò fi a pase l. N ap fè kòve si w poko fin fè bagay. A yon fanm pou lap ri san san rete ak ou pandan setan dòmi nan zye ou ou menm ou konnen ou poko janm fon bon bagay nan viw. Se te Lele zanmi nou klike sou fotom nan fèm kado yon abòne Paola si wèm meritel siw anvi pale avèk Lele wap relel nan nimewo sa 5 0 9 43 93 50 68. Se te avèk nou Lele. Lele pran tout kòmantè a nèt pou kont li bon m oblije li l pou nou. Frandline Aristil m te di sa? Fredis Felisitasyon merci. Zakalo Henri Mezanmi m ap mouri wi mèt kay la vin mande m kay la wi tèlman m fèb ri Ok Zakalo Dahana Lapè Mezanmi Nini kite m an repo souple please ou oblije bèl konsa pou w ap pou w ap jwenn on vye gason ap rele w bouzen. Nini wouch bebe pa relem bouzen kalezo sak fè ou pa voye kob sa bay timoun yo sendomeng mwen fem mal lem fem mal telman m ri le fan dim ki leson nou tire nan prank sa la. Darana di nou ki leson nou tire nan prank lan ok si gen leson nou tire fè nou konnen nan yon kòmantè pou nou ka li pou nou nan yon lòt videyo Widoo l'ayisyèn Ninie ap tuye m wouch ou di m bouzen hihihii Darline Julien mezanmi menm tounen vin gad ti prank lan Ninie genlè chame m men tenten heheheeii. Evre darline. Wouyy sa bon don kout ju wi. Okipe busy baby. Josette Belizaire. Anmweyy. Depi dat map veye Nini. Anmweyy eske gen yon pèlen pou yo kenbe rad ou vle òdè a vini adje kalezo dedouble bèl prenk bèl prenk san kanpe Denise Paul nini sa pa la pou lapè non antouka mwen love ou twòp thank you baby Ruth Raphael woyy Prank sa yo te mankem wi m ri kont mwen. Nini pa pozel menm non. Kite mesye an repo tande. Li deja lwen, pa vin mete vye lide nan tèt li. Depi se prank, san kanpe. Menm janm toujou dil, menm janm konn dil, si nou te antre kay yon ougan nou tal fè prank, li pa kalezon m pata prank janm prank li a. E se pa nou menm pou m pa prank tou. E toujou menm bou yo. Nini ki tou peye, ki tou bay li gratis. Wouyy Kalezo ap tiye m. Sa se Joj, Sofia ki fè komante sa. Mwen tou kite yon ti like pou ou. Denise Volsilui. Team Nini, mwen te sonje ti tèt, ti tèt prank yo wi. Mèsi pou prank lan Nini. De rien cheri. Fatima Hyppolite Mwen kontan wè ou Nini cheri I love you mes amours I love you too baby Hans Hibert Bertilus Bertelus Bartelus mezanmi Pardon wi Map sakrifye non moun yo Mezanmi m konprann nèg la Li konn jwenn ti foto kounya pou wap dil On lòt nèg pral wè machandiz li live Wap tiye kalezo Map tiyel baby Se yon prank. Prezime vesti vesti. Bel prank nini. M renmen lè w fè kalezo fache. Sa kanpe. Sa kanpe. Arline Pierre. Ou konnen ou pa bon nini. Foto a bel. Se kounya ou pral mete pye bwa sou tatou a ti nini. Touta touta touta sa kanpe. Hey Smith Naika love you nini cheri ou toujou satisfè fanatik ou. Mwen la pou sa bebe. Ange Wisdaël Gabo mwen kontan wèw Nini chérie merci baby Sandra Jacques K-dezo pap jan Robin nan relasyon sa bèl ala nèg gen pawòl nan bouch li jalouzi vre humm m te byen kontan wèw ma Nini chérie merci baby Pierre Magda Lise. Ou fè rir anpil Nini. Mwen te grangou map gadel mwen pa santi grangou a ankò bèl prank Nini ou te manke nou. Ooh mèsi cheri. Israel Ojus prank ou yo toujou move Nini team Nini mèsi baby. Alexandra Noël team Nini anpil love pou ou bebe thank you. Penel Ane ou bat kòw anpil wi Nini Gad jan yon tifi anmerdan Sim anmerdan m pa vin pou lapè menm Felisitasyon Nini ala cute bèl prank baby ou pranl Du love merci cheri Jean Baptiste Jean Rony Waww mon Dieu Nini ou pran kèm wi ma cheri I love you baby thank you Jean Baptiste. Sarah Leonard love you Nini mwen te sonje w merci boo Milène Bassin Milène Bassin Nini ap tuye m mezanmi m pap tuye w baby m bezwen w Roselande Pierre Louis Nini mwen telman sonje ti prank ou yo waw ou menm ak Lanlande mwen renmen lè nou fè prank ok boo banm ti prank yo pi souvan ok cheri map fè sa. Almita fils, Nini ou te mankem ak ti prank ou yo wi cheri. Map tounen. Aristil, Aristilda Fally, Mezanmi tout jounen map tranble lakay la. Manmanm dim pa janm pa achte mòd. Kanpe devan miwa epi tranble epi rete ti nini ti nini. Mwen fou pou ou baby. Priye God pou Dofmy al jwenn ou lap vini soon thank you ma 17 minit map kanpe nan 20 minit map fin li res vide I mean res komantè yo nan yon lot video Depi Haiti anmweyy Nini Kolo gèt ap tiyem Jezi m pap tiyew baby Zakalo Henry m te dil sa deja Solange François Nini se se nan ou nèt mwen fini wi tèlman mwen gade nou. Kologèt pa nan rans li fèmen telefòn li oh wi Zòlòj. Ramon Perez e Nini love pou ou san pou san merci chérie. Prophète Davrois li pap pa di pèlen an non wap swiv ou konn nèg sa byen. Fidji one officiel Nini chérie mwen konnen ou se kal. Se kalezo. Chini, Nini mwen konnen ou di kalezo kite w. M te fè prank, sa t fè w di kalezo te kite m se paske w pat fin gad videyo a pou w te wè mesaj ke mwen te fè pase nan videyo a e kote m te di son prank. Se sak fè n ap mache di tout kote ke Nini antre tèt li nan bòz. Nan! Nini pap janm fè bòz.

Princess Lala kontinye fè prank sou li san kanpe ok baby Yamile Felix Nini waw mwen renmen w anpil aktris mwen pou jan wap jwe a merci Leni le maitre bonswa Nini mond lan Nini nasyon an bonswa cheri doudou map toujou komante avan e malerezman li mete yon non ki pa normal m pap ka site l men ou konnen. Non ou mete a cheri, wap gentan wè se ou menm ki te fè kòmantè sa. Non an lèd. Ahh. Non an lèd vre wi. Andre men do vil Nini cheri mwen renmen ou anpil rete moun ou ye a boo merci Andre men Olwido walne on love Nini cheri m nan m te manke nou anpil mwen renmen nou.

Wouyy map mouri. Andre Fèt Salomon premye relasyon mwen swiv sou nèt la konsa. Oh my God! Thank you baby. Princess Lala, chans pou mwen lestomak ou glise ou di m sa. Nini pa frenk rele m. Sa fè 2 fwa m gade l. Nini touye kalezo nèt m renmen prank lan. Fortuna Marc Gilles, Fafane Delva, Nini Anmweyy nini avèk alez wap tiyem. Montana charles San kanpe nini mwen renmen w ok bebe bon map kanpe la video a gentan gen 21 minit menm sim konnen gen nan nou ki tap tann mwen site non nou men malerezman mwen paka fè video a twò long map makel map fè screenshot la ok poum wè nan ki nom te rive epi poum ka retounen M ka retounen pou m li pou nou. Se te yon plezi pou mwen pou m te site enpe non nan nou ki te kòmante anba prank m te fè sou videyo kòl a kalezo a. Mèsi pou sipò nou. Mèsi paske nou fè videyo a mache. Mèsi avèk chak grenn nouvo abòne nou ke nou gen genyen. Sonje byen chak lè nou abòne se yon nouvo moun nou genyen ki antre nan kay la. ki antre nan fanmi kologèt la. Pa bliye nou chak gen moun ki gade video sa a nou fè pati de fanmi kologèt la. E si tout fwa nou gen chanèl youtube nou ta renmen ajoute non kologèt lan ladan, se ap yon plezi pou nou, pou nou wè l epi pou nou ba w kominote, pou nou ba w sipò. Paske non kologèt nan yon platfòm li vle di anpil, nou menm nou gen pou devwa lè nou wè yo pou nou sipòte fanmi nou ki se. Kologe. Mwen renmen nou fanmi m yo, Ibertha Cherie, Tati Shelly, Johnny, Manmi Judith, Papi Vovo. Pa bliye abone avèk chanèl Papi Vovo a ki se Vovo Beat 509. Ok, abone avèk chanèl yo a pou mwen. Please, pase pran Kama Kologet, John Kologet, Alexa Kologet, Tata Kologet. Ok, abone avèk yo. Nou gen Didi Kologet k ap vin la. Premye chanèl li a pèdi. Donk, m ap vini avèk yon lòt pou li. Didi bal travay san kanpe tou. Ameriken bal antre nan fè prank. Li bal antre nan fon yon ta de bel ti video pou nou. So nou al gade sak gen nan djakot li. Mwen remen nou anpil. Zaka cheri nap travay. Mwen remen nou.